Mwen menm map kandida. Depi gen eleksyon, depi bagay yo reyini, depi gen sekirite, mwen menm pral nan eleksyon. Lèm pral nan eleksyon, map wè kiyès kap banm kanè. Paske mwen respekte tout sa konstitisyon mande. Ou ap mande mwen menm pa egzanp ki anvi kandida pou prezidan nan Grandans, pou m travèse al nan Lwès fè kanpay, answit pou m al Plato Santral, oubyen pou m al sou Latibonit. Kòman w ap mande yon nèg Latibonit oubyen yon nèg Nò pou l fè menm bagay la? Pou l vin nan Grandans, pou l vin nan Sid. Donk yon leta ki enkapab pou l bay. pèp la sekirite, kounye a n ap pale w de eleksyon. Donk se yon jwèt, se yon manèv ke entènasyonal la, byen antandu avèk elit kowonpi Ayiti yo met tèt yo ansanm epi y ap kraze peyi a. Dayè ou gen yon dekrè elektoral ki toutafè enkonstitisyonèl. Men tout moun ki konn tout ap pale w de eta de dwa, de lalwa fò l respekte. Yo tout bat bravo. Entènasyonal la bat bravo. Etazini bat bravo. Kanada, Frans bat bravo. Menm lè tout sa k anndan dekrè elektoral sa a ilegal e enkonstitisyonèl. Kòm ou konprann kon konstitisyon di ou pa kab fè referandòm pou chanje konstitisyon an. Pou nèg yo fon dekrè yo di w pandan ou pral vote nan premye tou a wap tou vote pou yon referandòm pou chanje e konstitisyon peyi a. Tout moun konnen li legal men kisa ayisyen di? Kisa sosyete a di? Kisa entènasyonal la tout tan kap pale w de lalwa yo bat bravo? Son kòb kap fèt. Sitou Ayiti gen pou gen gen kesyon bagay l'ONU an, yo pral bay konsèy sekirite an septanm. Donk nèg yo bezwen montre ke gen yon pwosesis elektoral ki ki an mach, ki an kou, men pap gen okenn eleksyon. Tout moun konnen pap gen, e pa kab gen eleksyon. Nou te kab jèn, bon misye ka konnen l ansanm avè m. Konbyen moun la kap envite moun al nan eleksyon byen ke premye minis la pa gen dwa konvoke pèp la pou lal nan eleksyon son premye minis li ye li pa prezidan li pa gen dwa sa men ki moun ki ap di pèp la lèl soti lal vote gang pap parèt yo pran kontwòl yon sant de vòt yo touye yo tankou riyèl vayan nou te gen on riyèl vayan men jodia kisak kap anpeche n gen 5 6 jiska 10 riyèl vayan. E kounya si riyèl vayon sa yo fèt tout moun sa yo mouri responsabilite kiyès lap ye kounya blan ki tap aplodi ki di moun al nan eleksyon li pral lave menl tankou yo toujou fè yo kraze ayiti yo kenbe ayiti nan gòj epi aprè se pa fanm yo menm se sèlman elit ayisyèn yo bon elit ayisyèn yo moun ki sou pouvwa yo sa yo pral di pèp la ke vagabon krazel anvan ke yo te fè eleksyon yo pat konnen pou yo te bann sekirite anvan yo envite moun e kèlk sak danjre nan bagay sa kèlswa janl fèt la Tout moun ki fè l y ap lage l sou do gang, sou do bandi. Ki fè l vin pi fasil pou gouvènman ki ta renmen ret sou pouvwa, kraze eleksyon pou l di se pa li, se bandi. Epi yo ret sou pouvwa yo. Oubyen pou yon pati politik ki wè l ap pèdi eleksyon, yon move pèdan, li fè gang li yo kraze eleksyon. Kounye a kiyès yo pral di? Gang. Donk èske w wè ki danje, ki iresponsabilite moun k ap dirije peyi yo pran? Ou pa kab mande pèp la al vote, mande pèp la, paske se pa yon egzamen bakaloreya k pral fèt la a, se pa yon match foutbòl ki pral fèt kote tout moun ap pran plezi, se eleksyon kote gen gwo enterè an je. Donk mwen swete ke nèg yo vin plis reyalis, ke yo konprann ke eleksyon pa kab fèt, ke avan yo pale de eleksyon, ke yo fè tout sa yo kab fè pou mete sekirite nan peyi a. Poukisa CPA vin avèk sistèm sa, enskripsyon elektè, e ou oblije antre si nou nan aparèy pou ou konnen l, e anplis ankò nan pati politik yo mande pou chak pati politik enskri avèk 30 manm. 30 mil manb. Kè sa w konprann de nif sa yo? Eske si demen si ve ap gen eleksyon, eske w panse moun ki ta sipoze genyen nan eleksyon an, eske w pa panse se yon gagòt li pral ye? Yo byen konnen ke sa ap fè a enkonstitisyonèl e ilegal. Ou pa ka ap mande pati politik pou l bay 30 mil manb, paske lè pou l vin pati politik, li te bay 5 mil manb, se sa lalwa te di. Donk pou l vin yon pati politik rekoni, se ke li gen yon seri de bagay ke li fè. Men kounye a ou di kounye a la fòk gen tranble manm. Son bagay gwo ponyèt. Li pa bon. Se pa kantite moun wap di pou manm nan ki pral redwi vreman vre e kantite lidè politik oubyen pati politik ki pral nan eleksyon. Okontrè, lefètke gen 300 pati politik ki anvi al nan eleksyon an, li bon pou demokrasi. Se yon bèl bagay. Mwen wè tout moun ap pale, ri, ri, ri, twòp pati politik. Gen dwa gen 1000 pati politik. Sa pa gen yon pwoblèm. Okontrè, l bon. Sa montre ke moun konprann ke pou pran pouvwa fòk se nan eleksyon ale. Kounye a la, se lalwa elektoral ki pou fèt pou yo konnen ke fòk yo mete nan lwa elektoral la, ke si yon pati politik pa gen 10 pousan nan dènye eleksyon ki sot fèt yo, ou byen 5 pousan o minimòm, li pap kab voye kandida ni nan lejislativ, ni nan prezidansyèl. Lafrans ou byen Etazini, tout ayisyen ap di wi Etazini gen 2 pati, e pa vre. Chaje pati politik Etazini. Chaje pati politik an Frans. Men yo pa kab al nan eleksyon lejislativ ou byen prezidansyèl, paske yo pa kab bay 5 pousan ou byen 10 pousan ke lwa Elektoral la mande. Donk mwen se se eleksyon ki pa gen nan peyi ya. Se eleksyon pa janm fèt a lè. Ki fè ke n gen tout pati sa. Le jou ke n gen yon bon jan lwa elektoral. Le jou ke n gen yon konsèy elektoral pèmanan. Le jou ke nèg yo respekte sa konstitisyon an di. Kesyon pati politik la l ap redwi. E kounye a tout moun ba met tèt yo ansanm pa tandans.
Senatè, anpil pale, anpil nan lari an. e fè konnen e Senatè Guy Philippe pap kab ale pou okenn pòs kòm kandidati pa rapò e kondanasyon li. Kisa w konprann de e pawòl sa yo? M tande anpil pawòl.
Yo toujou ap pale anpil. Dayè konstitisyon peyi a klè. Bon se vre gen yon dekrè elektoral tèt bòbèch, tèt gridap ki fèt, men map raple tout moun ke yon dekrè elektoral son lwa segondè li ye. Li pa yon lwa, son bagay segondè li ye. Sa ki enpòtan se konstitisyon peyi a. La loi mère. Donk ou pa kab fè yon bagay, yon dekrè pou di ou fè l lè l ale alankont de konstitisyon an. Se sa m sot ap di w, se yon bagay ki totalman ilegal, totalman enkonstitisyonèl. Mwen menm m ap kandida. Depi gen eleksyon, depi bagay yo reyini, depi gen sekirite, mwen menm m pral nan eleksyon. Lè m pral nan eleksyon, m ap wè kiyès k ap ban m kanè. Paske mwen respekte tout sa konstitisyon an mande. Bon kounya si yo vle fè gwo nèg, nou pral an apèl, nou pral bagay, nap fè tout rekou k gen, men mwen menm map kandida depi gen eleksyon sere nan peyi a. Dayè ou genlè panse yo kap bay moun presyon, fè tout moun pè, kounya yo di w e si w pat demisyone depi 20 jen ou pa ka al nan eleksyon, dè lò yo met yon pakèt moun deyò e nan kesyon eleksyon yo a, ke l komisè Muscadin, ke l majistra Wilson Jeudi, ke l tout moun ki nan Gouvènman sa a, si w te bezwen kandida pou senatè, pou depite, ou pa kab ankò, paske 20 jen an pase. Donk, èske n kab kite yon gouvènman ap fè seleksyon konsa, l ap mete tout bagay li, tout valiz li, epi pou l al fè eleksyon? Pandan ke yo di w depi yon moun te arete aletranje ou ann Ayiti, sa vle di ou mete tout moun sa yo deyò nan yon eleksyon, e si moun nan li pa t janm kondane? E si moun nan se yon abi ke yo fè l? Nèg yo tout ayisyen ap tout vòlè yo ap bat bravo paske yo gentan wè yap ekate moun ki kab anpeche yo kontinye vòlè ayiti men yo pa gen okenn pwoblèm ke trump son kondane li ye epi kel prezidan etazini non yo bat bravo prezidan trump bon bagay paske se tchoul yo ye tout tan se sa yo te toujou ye donk nèg yo bezwen fon bagay paske twòp vye kontra siyen nan peyi a nèg yo fè kado peyi a nèg yo bay erik prince yon kontra ki plis ke yon milya dola sou dizan. Nèg yo bay zanmi pa yo kontra sou lò, kontra sou tout sa n gen nan sousòl nou. Nèg yo kenbe èpòt nou an otaj. Nèg yo asasinen yon prezidan, yo refize ke moun konn verite. E pou kriminèl yo peye pou sa yo fè la. Donk ki fè ke y ap fè tout sa yo kab pou yo kenbe pouvwa a, pou yo ekate moun, e pou yo asire ke apre nou se nou. Men sa pap kab pase e n ap asire n ke n pa kite sa pase. Nan kesyon tande yo di w Guy Philippe pa ka al nan eleksyon oubyen yon lòt moun pa ka, tout se blòf, tout se rans. Mwen m ap kandida. Mwen di y ap fè eleksyon, depi kritè yo respekte, m pral nan eleksyon. W ap kandida, èske se avèk pati politik fren?
Mwen pa nan fren. Mwen di l deja, m pa sote tande l kòm jounalis, m di l nenpòt 50 fwa deja. M pa manm pati politik fren ki enskri nan KEP a. Donk wi, nou gen estrikti politik nou k rele FRN, Fwon pou la Rekonstriksyon Nasyonal. N ap pale avèk anpil lòt pati politik pou nou met tèt nou ansanm. Nou pral nan eleksyon. Nou gen zouti k ap pèmèt nou al nan eleksyon. Men an tan e lye, lè lè a rive, m ap di popilasyon an men nan ki gwoup politik nou ye, men ki jan nou prale. Men ann atandan, kòm sitwayen responsab fò n fè sa n kab fè pou n asire n ke leta respekte règ jwèt la, ke nèg yo pa vin voye pèp la al mouri nan yon eleksyon kote yo pa gen kontwòl anyen.
Senatè, nou konnen ansyen prezidan Joseph Michel Martelly, li te an misyon nan peyi a pa lontan. Pandan misyon li ann Ayiti, ou te gen chans rankontre avèk li? Non, mwen pa kontre. Bon, m te di l, pou ki sèlman ou an anvi di, nan se moun ki t ap pale, Guy Philippe, Martelly pral rankontre avè l, pral gon antant, pral gon alyans, siman se sa w te vle poze m. Paske pa w la nan lavi an vrèman.
Men eske sa moun yo di a se vre? Non, m ap di w, m toujou di l m prè pou m pale ak tout Ayisyen. Ke l Lanmò Sanjou, ke l Babekyou, ke l Aristide, ke l Martelly. M pre pou m pale avèk tout moun, tout Ayisyen ki vle pale avè m, m ap pale avè yo. Paske se devwa nou kòm lidè politik pou nou eseye wè kòman nou kab mennen Ayiti sou wout pou l jwenn lapè, pou l jwenn trankilite, pou rekonsilyasyon nasyonal la vin tounen yon reyalite. Paske se sèl jan nou kab kreye richès e fè pèp nou an soti nan mizè nwa ke l ye a. Donk m pa pale avèk Prezidan Martelly, e m pa pale avèk Prezidan Aristide tou, m pa pale avèk moun sa yo, men m pa ekate ke si youn vle pale avè m, M ap pale ak nenpòt, men m vle ke tout moun konnen ke m pa p fè alyans ak okenn moun ki te gen yon pouvwa nan men yo ki te kab chanje Ayiti k pa fè l. Kounye a si nou vle pale pou n bay zanmi, pou n bwè de tafya, pou nou pou nou de de boutèy tafya, pou nou al nan yon bal ansanm, ok. Si n vle pale de Ayiti tou, de jan nou wè Ayiti, m ap pale. E map di yo men kisa m panse, men mwen pap fè alyans, m pap bay moun sa yo okenn fòs pou yo vin repran pouvwa. Lè prezidan Martelly pa egzanp, kòm mesye nou poze m kesyon, li te fè 5 an prezidan, kisa l fè? Li te 3 zan sou prezidan Jovenel, li tap kontwole, kisa l fè? Aprè asasinay prezidan Jovenel ak Ariel Henry, ekip li toujou sou pouvwa. Phtk nan tout pouvwa k fèt, kisa yo fè? Kote yo mennen Ayiti? E poutan nou tout konnen ke pandan gouvènman prezidan Martelly a gon pakèt dezòd ki fèt. Lajan petro karibe disparèt, lajan rekonstriksyon Ayiti disparèt, peyi a vin pi mal nan kesyon restavèk entènasyonal la. Mpa wè pou ki rezon pou yon moun panse ke mwen menm kap mande Tout tan, yon revolisyon, sa vle di chanjan, chanje baz leta a, mete yon leta k pi bon pou pitit li, pou panse ke pou pouvwa, pou m kab nan yon kote, yon strikti kote nou kab pran yon pouvwa, ke m pral met tèt mwen ansanm ak yon seri de moun ki fayi, ki echwe. Sa pap fèt e sa pap janm fèt. Senatè kòman w te wè vini ansyen prezidan Martelly an Ayiti, alòske nou konnen li gen pwoblèm ansanm avèk lajistis amerikèn. Sa se lajistis. Bon, kesyon lajistis amerikèn nan sa pa gade l. Nou pa yon koloni Etazini, nou pa yon eta ameriken. Si prezidan Martelly se yon ayisyen li vle vin nan peyi l, li gen dwa vin nan peyi l. Tankou lè prezidan Aristide t ap rantre a, m te di wi nèg la e moun peyi a li, li vle rantre, l rantre. Tankou Joslèm Privè ki kondane pou twazan pou jenosid, pou masak Lasiri, li te vin prezidan Ayiti, l te nan peyi l. Poukisa pou Martelly pa ka monte nan peyi l? Nèg la se Ayisyen li. Men nou wè li vini, anpil bann al akeyi li depi èpòt, yon pakèt bagay. M te wè bann al akeyi Prezidan Duvalier, Jean Claude tou. M te wè bann akeyi yon pakèt lidè ki te gen pwoblèm. Men nèg la vini, nèg la te prezidan, li gen ekip politik li, li gen kliyantèl politik li, nèg la gen lajan nan men l, nèg la met de twa bann nan lari. Ou vle met bann? M ap ba w lajan pou wè si demen m pa ba w met nenpòt dis bann deyò. Epi w chaje moun deyò. Mwen kòm konnen li pa pral nan politik. Kwa mwen.
Ok.
Senatè, kòman ou wè Grandans tanke yon moun ki renmen lakay ou? Ou anvi vini prezidan peyi a?
Son gwo gwo tristès. Ondirè ke Grandans pa janm gen moun kap panse pou li. Elit politik Grandans lan nul. Dayè se sa k fè n nan eta n ye la. Jodi a Grandans plis sanble yon sikisal, yon ti pati nan gran sid, nan sid. Sa vle di si w malad la, si w fè yon aksidan pa egzanp ou Jeremi se Okay pou yo mennen w. Tout timoun yo k ap sot Pestèl la, sot Bomon, sot Barèt kote y al etidye? Okay. Moun ong a responsab yon ong nan Grandans kote l ap viv? Okay. Kote l lwe kay? Okay. Sa vle di Grandans vin pa anyen ankò e Grandans vin sal, vin lèd. Tout gwo aks woutye pou ta pèmèt zòn nan, depatman an, pou l jwenn fòs li, paske nou konnen wout e kominikasyon se devlòpman, youn pa fèt. Gade Kafou Zabou ka Pestèl, Pestèl Kafou Chal. Gade lè w pran obak pou rive chanbelan, pou rive iwa. Gade bonbon pou rive abriko. Gade nan ki eta fon kochon ye. Gade kesyon boudon pa egzanp, yon gwo dlo, lè gen lapli timoun pa menm kab deplase al lekòl, machann pa ka al vann pou yon ti ponp pou ta mete sou zòn anzeno e bonbon e boudon. Donk tout kote grandans nan dezòd. Ou pa gen yon grenn inivèsite serye nan depatman an. Dim youn. Dèyèman pou yap chanje 8 oubyen 6 sibtiti komisè, tout moun sipoze, tout moun sa yo soti nan yon lòt depatman. Kòmsi Grandans pa gen moun ditou. Grandans pa egziste ditou paske nou toujou gon elit politik pouri, yon elit politik restavèk ki lage Grandans nan sa li a la. Nou bezwen yon wout ki pou pèse la, Baradè pou rive sa yo rele wout kotyè la. Li prèske fin fèt. Leta refize envesti pou moun nan lè l ap sot Pòtoprens pou l pa fè 6, 7 èd tan nan wout pou nan 3 èd tan li sot Pòtoprens li rive la a nan Grandans prèske rive Jeremi. Men malezman pou nou n pa janm gen moun sa yo paske yo di wi moun Okay de Okay p ap janm dakò si ki pwoblèm moun Okay gen avèk devlòpman? Ki pwoblèm moun Sid gen ak devlòpman? Nan ki sa l t ap fè Sid yon mal? Sinon Etazini pa t ap janm devlope paske gen wout toupatou. Sendomeng pa ta ap devlope jan l ap devlope la, e gen wout toupatou. Alò, moun yo tèlman, yo pa janm vle fè anyen, epi yo pran ekskiz, wi, se palemantè e Sid yo pap janm dakò. Ò, mwen menm mwen pale avèk plizyè nèg nan Sid ki te senatè e ki depite ki renmen ide a, ki pre pou ede, pou kolabore. Nèg Nip ap kontan, tout moun nan peyi a ap kontan, paske wout se devlòpman. Donk fòk nou kòmanse. Poukisa Jeremi pa ka ban pò ouvè? Poukisa n pa ka ban pò ouvè? O, lanmè a, alò e sèl kote ki gen move lanmè? Ki fè ke tout kote nan lemond la ki bay sou, twa ka gwo vil yo se bò lanmè yo ye. Donk kounye a yo di yo di m, Grandans pa ka gen yon waf serye? Nou pa ka ban pò ouvè? Ou èske w wè konbyen travay ki t ap, konbyen konbyen djòb ki t ap kreye si kounye a moun Jeremi an t ap vin pa ka li? Èske ou wè kòman machandiz la t ap vin pi bon mache? Paske lè l rive Miragwàn, s on lòt. Frè k fout peye pou l rantre nan Grandans. Donk l ap vin pi chè pou konsomatè a. E si n te travay pou nou fè Jeremi vin tounen yon pò ouvè? Jan l ta sipoze, jan l dwe e jan l ap ye. Donk, se konsa m wè Jeremi ki se depat, ki se chèf lye depatman an. E lefèt ke Jeremi malad jan l malad la, ou pa gen inèdtan kouran. Bon, m pa konnen si kounye a yo bay kouran. Ou pa konn konbyen tan kouran genyen. Pa gen anyen ditou. Anyen p ap fonksyone nan Grandans. Epi nèg yo ap fè vwa yo byo gou yo se lidè. Senatè, pa rapò avèk anpil moun ki gen, ki montre enterè pou poze kandida pou senatè nan Grandans, èske tout moun sa yo pa ka mete tèt yo ansanm pou yo bati yon pwojè pou Grandans? M pa konn si yo tout ap met tèt yo ansanm men nou menm ekip pa n nan nou gen yon pwojè de devlòpman pou depatman an. E nou mande chak komin e chak seksyon kominal pou yo di nou ki priyorite yo, ki sa yo wè k pou ta fèt. E donk nou menm nou met sa kòm ekip politik nou menm nou fè l. Men m pa konn si tout moun p ap janm met tèt yo ansanm. An n bliye reve. Se nan politik nou ye. Se enterè. Tout moun pap janm met tèt yo ansanm. Se yon gwoup, li menm pou ki klè sou sa l vle, ki pou avanse, pran pouvwa a, epi fè chanjman pou yo fèt la. Grandans lan etabli a la, paske jiskaprezan, se toujou yon elit politik pouri ki pran Grandans. Tankou Ayiti. Men lejou Grandans gen pitit li, gen moun serye k pran l, n ap gen yon lòt Grandans. E Grandans sipoze jwenn wout li. Mwen espere sa. Anvan m mouri, m espere m ap fè sa. Kisa w konprann de 2,600 dola pou Ayisyen Etazini yo nan pwogram tps la pou retounen lakay yo?
Mwen m toujou di Ayisyen, se Ayiti k pou nou. Yo envite n, se pa nou k te di nou pral Etazini, se Biden, se aprè premye tranblemann tè la ki te fèt la an 2010, se te Prezidan Obama, yo envite nou al lakay yo. Paske se envitasyon li. Se yo k te dakò l pou yo te ede sou kesyon imanitè, sou tout bagay. Men se yo k envite n lakay yo. 3 ka moun sa yo. Moun sa yo peye kòb yo, yo peye tikè yo, fè tout bagay, yo rive. Menm lè yo pa t peye kòb yo, menm lè se dè moun ki pase e pa fwontyè a. Men moun yo rive Etazini. On peyi ki tout tan k ap pale de dwa de lòm, de respè, on seri de bagay sa yo. Pou y ap trete moun yo konsa? Mete kadna nan pye yo, mete chenn nan pye yo? Lè se moun yo ki te envite, yo te di wi yo pre pou resevwa yo. Èske ou konnen de de moun ki rive an 2010 pa egzanp? Paske fò w pa pran tps la sèlman sou kesyon Biden, fò w monte depi sou premye tranbleman de tè la. Moun nan gentan gen kay l achte, li gentan gen machin, li gentan gen pitit, li gentan gen madanm, li gentan gen yon vi. Jodi a ou kanpe ou di l kite tout vi sa, kite tout bagay dèyè, kite pitit dèyè, kite madanm dèyè. Ou separe fanmi an. Epi demen pa vin pran pòz ou sa fè w mal ke pitit li tonbe nan delenkans. Marine pran pòz sa fè w mal ke fanmi divize. Donk se sa Etazini ap fè. Etazini ap konpòte l tankou yon peyi delenkan. Anfèt se sa l ye. Se yon peyi delenkan Etazini ak tout pwisans yo a. Yo pwisan, yo tou pwisan jan ou panse l la. Yo sipè pwisan. Men se yon leta delenkan. Se yon leta vagabon ki pa janm bay Ayiti yon chans depi 1806. Ki pa t ezite mete yon anbargo sanginè sou nou an 1806, ki pa t ezite bay presyon nan kongrè ki t ap fèt Panama a an 1821 pou yo pa envite Ayiti, paske yo te di yo pa p chita avèk nèg nwè, ki pa janm pèdi yon chans pou imilye Ayiti e kraze Ayiti. Se sa Etazini ye pou nou. Mwen m pa yon anti-ameriken non, m pa kont ameriken. M ta byen renmen wè ameriken la, m ta renmen wè l ede nou pou nou rive. Men lè yon peyi ap konpòte l an delenkan, fòk ou di l se delenkan. E sa Etazini ap fè jodi a la, se delenkan. Sèl sa m kab di ayisyen yo k ap sibi e bagay sa yo. Kem regrèt ke pa gon leta omwen ta pran de twa fim avoka k pou ede fè bagay sa rive devan loni pou denonse bagay sa ou wè ke krebete ya sa swadizan minis afè etranje la rive li diw ayiti pre pou resevwa pitit li ke wi gen pwogrè kap fèt nan sekirite lè ou wè dam sa tal devan loni epi l diw ayiti ap fè pwogrè nan sekirite ya se prepare yo tap prepare teren Pou yo vin ranvwaye tout moun sa yo, voye tout tounen pou nou. Paske gen sekirite. Gen pwogrè k ap fèt an sekirite. Ki pwogrè? Yo menm se nòmal pou yo wè sekirite. Yo gen tank ki pou mennen yo lakay yo. Yo gen elikoptè pou mennen yo lakay yo. Yo gen 10, 15 polisye pou ap ba yo sekirite. Se zafè gade pèp la. Donk bagay Etazini fè a la, se menm politik Dominiken konn ap fè avè n sou fwontyè la. Se menm politik m tande yo pral fè o Chili. E se menm politik e vagabondaj yo toujou fè avè nou. Donk se nou menm ki pou konprann sa, pou nou pran responsabilite nou, nou menm an Ayiti, pou nou konnen ke sèl kote n gen n kab alèz, se lakay nou. Pandan ke y ap mete n deyò lakay yo, tankou chen, men Etazini pa menm gen yon ti jèn, li rantre an Ayiti, li vòlè pi gwo èpòt nou. Li kidnape pi gwo èpòt nou. E pandan se tan, li gen traktè, l ap debake, bagay ki pou fouye, l ap vòlè tout sa n gen anba sousòl nou. Tout moun konnen l wi. Tout moun konnen son verite sa m di a. Men youn pa gen grenn pou yo di l. Paske yo pè, yo tout panse ke yo pral achte figi blan an, achte figi elit la pou yo pran pouvwa sou san pèp la. Donk se se reyalite a. Donk ayisyen yo kouraj pou yo pran e pou nou wè kòman n kab fè Ayiti vin pi bon. Pou yo sispann pran imilyasyon nan Sendomeng, sispann pran imilyasyon e e Chili oubyen sispann imilyasyon Etazini.
Ya, senatè, e kòm nou wè nou gon jenès k ap deganngoule, e nou wè feblès yo pa rapò avèk sitiyasyon peyi a, pwoblèm ensekirite fè yo pa ka evakye, soti nan Grandans ale nan Sid e nan Lwès lòt kote e de menm nan Nò, e sa vin pèmèt ke y ap mennen yon vi, yon vi kote ke e nou menm Ki nan jenès la osi nou santi nou vle fini avèk tèt pa nou. Kòman w wè sitiyasyon sa a? Kote w wè sa prale si tout fwa sa ta rete konsa? Mwen, mwen panse ke
tout pèp gen peyi ke l merite. Si Ayiti an dezòd konsa, se paske pèp ayisyen an dezòd tou. Si Ayiti pa bon, se paske pèp ayisyen an pa bon. E jenès ayisyèn nan li menm, pou mwen, m ba l responsabilite. Paske Ayisyen li te mèt gen 30 an li di w li jèn. Li te mèt gen 35 an li jèn. Twa ka gwo mouvman ki fèt pou chanje peyi nan lemonn se mwens ke 30 an nèg yo gen. Tout gwo mouvman ou konn tande yo. Se mwens ke 30 an e petèt yo rive a 35 an. Apre se ti moun sa yo, jèn moun sa yo. Ke w pran Toma Sankara, ke w pran Traore, ke w pran Che Guevara, ke w pran Fidel Castro, ke w pran Dessalines, ke w pran Alexandre Petion, ke w pran Henri Christophe. Tout nèg sa yo se de ti moun ki pa t gen 30 an. ki kòmanse batay pou peyi yo. Men jounalis la li menm toutan l di w, a, mwen jèn, n ap tann, granmoun yo pa vann, pa vle ban n plas. Granmoun pa janm bay plas. Nèg ki nan privilèj, k ap vòlè, k ap kraze, li pa pral ba w plas li. Se ou menm ki pou ouvè pòt la lè pòt la fèmen pou ou, paske ou gen pwoblèm. Se ou k pou kanpe, pou revandike, pou reklame, epi pou asire w ke w jwenn sa w bezwen. Donk jenès la li pèdi tout tan l, l ap tann yo ba l chans. Yo konn bay chans nan politik, vòlè konn bay chans. Donk m ta swete jenès la konprann ke se li k pou fè diferans lan. Se sou li nou konte. Mwen menm se sou li m konte. Mwen espere y ap konprann ke se pa granmoun yo k nan politik tout tan an ki pral. Bon ok, grandans m konseye 2 nèg. Yo depite 3 fwa. Yo senatè konbyen fwa. Se sèl lè eleksyon ou wè yo nan Grandans. Sèl lè eleksyon yo vin la. Men yo sur ke yo pral fè yon gwo kandida paske yo gen kòb nan pòch yo, yo pral achte jèn nan Grandans. Tankou nan tout peyi a la. Yo te mèt fin kraze, tout brize, fin vòlè kòb, fin fè tout bagay yo, yo retounen, kan eleksyon vini, y achte moun. E jenès yo toujou swiv moun sa yo. Bat bravo pou moun sa yo. Kilè n ap ba yo kanè? Pou n ba yo kanè, fòk jèn yo, yo menm, yo pran responsablite, yo prezante yo, yo al nan eleksyon. Gen kazèk, gen azèk, gen majistra, gen depite, gen senatè, paske nou pap kab fè yon seri de chanjman, nou pap kab chanje baz Leta a si n pa pran pouvwa. Sispann bay tèt nou manti ke w pa bezwen sou pouvwa pou fè chanjman, tout se blòf. Tout se blòf yap bay moun pou moun pa enplike yo nan vi politik peyi yo. Ki ki chanjman ou kab fè? Ou kab chanje kesyon pwodiksyon nasyonal nou an si w pa sou pouvwa? Si w pa gen pouvwa nan men w? Ou kab fè Ayiti vin yon peyi granmoun tèt li, sispann ti anbasadè, ti konsila ameriken, fransè ou kanada vin bay lòd nan peyi a si n pa sou pouvwa? Fòk nou pran pouvwa a. Pa gen jan w kab fè chanjman reyèl, pa gen jan w kab fè yon revolisyon, pa gen jan w kab chanje baz yon peyi, yon leta si w pa pran pouvwa a. Sa fè mwen menm, mwen di ekip pa n, n ap fè tout sa k genyen, tout sa k posib pou nou pran pouvwa a. Paske nan eta Ayiti a la, fòk pitit li pre pou fè tout sa k posib, tout sakrifis. Senatè, ki opsyon nou ka di ke premye minis la genyen pou l rete sou pouvwa a? Paske dapre analiz ke nou fè, Yon eleksyon pa posib san yon prezidan. E kounye a pou eleksyon sa pa ta rive fèt, èske ou panse premye minis la l ap fè desanm nan tèt peyi a? Premye minis la ka fè 20 an sou pouvwa, si Etazini vle. Paske se Etazini ki mete l. Èske pèp la te vote misye? Kote l jwenn pouvwa l la? Ki baz pouvwa l la? Oh wi konpromi politik, konpromi politik ant pil ti vòlè yo, menm ti visye yo, depi yo fin asasine prezidan Jovenel la se yo k met tèt yo ansanm, yo bò Ariel, yo bò KPT, yo bò Koni, yo bò sa. Se pil ti vòlè yo k toujou met tèt yo ansanm. Donk si nou pa fè anyen n pa bouje premye minis sa ap ret la wi. Sa k ap chanje l? Bon li bay nèg yo èpòt, li bay nèg yo kontra, li bay nèg yo tout sa yo mande. Bon nèg la ap byen delivre machandiz la bay blan, ou panse yo pral retire l? Sèl jan pou misye pèdi pouvwa l se nou menm kòm Ayisyen pou nou met tèt nou ansanm pou nou met nèg la deyò. Fòk Alix Didier Fils-Aimé ale e fòk li peye. Yo gen yon mòd yo fin kraze, detwi peyi a epi y al viv nan peyi yo. Kote yo kounya la a? Tout nèg ki t ap kraze peyi yo. Kot Gary Conille? Kot Ariel Henry? Tout kay papa yo, kay blan. Kot Martelly rete? Tout kay papa yo, kay blan. Tout, fin kraze peyi, fin detwi, epi al kay papa yo. Epi apre yo tounen la ak menm lajan, menm dezòd yo fè a, nou menm n ap gade yo nan je. Donk li lè pou jenès la, pou nou tout Ayisyen, nou pran responsablite nou pou nou di nèg yo, enpinite a fò l fini. Dezòd la fò l fini. Sa k fè peyi a plis mal dabò menm? Ou panse se lanmò 100 jou, oubyen e babekyou, oubyen e Krisla? Ou byen nèg ki premye minis nou yo k prezidan n yo. Pil vòlè pil chat sa yo. Se gang a kravat yo ye tou. Donk nèg sa yo pa sipoze alèz nan peyi a menm jan nèg a sapat yo tou kap kraze peyi a, kap kidnape moun yo pa gen dwa alèz. Okenn moun pa gen dwa alèz lè w fè peyi a mal. Donk m ta swete kesyon sa w poze m nan w poze jenès la. Èske y ap kwaze bra yo, tann yon mirak, tann Guy Philippe li menm vin la epi l sove la repiblik? Epi yo tout chita lakay yo yap tann bèl yap gade bèl mèvèy oubyen eske nou tout ap met men nan pat la pou chak moun jwe patisyon pa yo chak ekip e pou n sove la repiblik ayiti se nan twou lap tonbe la si n pa batay pou ayiti ayiti ap tonbe nan twou e 50 an aprè nap poze menm kesyon sa yo. Senatè ou di pa tou lè mwayen fò n pran pou fwa mentenan premye minis lan dekrete eleksyon 13 desanm e ou menm ou pa kwè lan eleksyon sa mentenan Map mande ou eske ou fè kat denskripsyon ou pou al vote deja? Wi map fè tout, tout sa ou mande map fèl. Wap fèl. Map enskri, map fè tout. Paske m pap bay ou gabèl tou. Si yo santi ke tout nèg ki kab sove peyi ya pa fè kat, pa pral nan eleksyon, yap fè yon pike kole yo menm. Donk nou paka bay yo gabèl sa ditou. Fok yo konnen ke nap veye yo, nap swiv yo. E janm di w la m pre pou m pran pouvwa nenpot kijan. Ke l son revolisyon avèk zam, ke l nan ke l tankou Fidel Castro tankou nèg sa yo, ke l se nan eleksyon tankou Hugo Chavez, ke l se nan koudeta tankou Traoré, tout jan ki vini pou n pran pouvwa fòk nou pran pouvwa. Fòk nou met tèt pou n met nèg sa yo, elit sa yo deyò e fòk nou poze baz pou yon lòt Ayiti k pi bon pou pitit li. Donk m pap ba w manti, m pap vin bay moun ankenn manti, m pre pou m pran pouvwa nenpòt ki jan. E si w wè m poko pran li paske m poko gen mwayen pou m pran l. E paske m poko gen fòs pou m pran l. Men pa panse m ekate okenn opsyon lè son kesyon de kijan pou n sove la repiblik. Senatè, ou pale de zam e drapo peyi a. Non, mwen di w son opsyon li ye pou tout moun. M di w eleksyon tou. M pa di w zam, mwen di w eleksyon, m di w zam, mwen di w koudeta, m di w nenpòt kijan. Fòk nou pran pouvwa a. Kisa ki pi fasil pou ou? Èske sa w panse lè ou te pran tèt peyi a pase Parapò avèk lèw te soti nan prizon te gon jan revolisyon an te ye deyò a. Esaw panse lè sa pase?
Ayisyen toujou panse tout tan yo te e momentum, momentum e se lè sa poul te pranl. Ou kap batay pandan 50 ans pou fè yon revolisyon li poko janm rive non. Se konstans, se konviksyon ki fè chanjman. Ariel Henry ale, tout pèp la tap rele poum prezidan. Men èske w wè sistèm nan ki kontwole lapolis, ki kontwole gang yo, ki kontwole lame, ki kontwole mèsenè, ou panse yo kanpe, yo anpeche l epi yo pran pouvwa yo mete yon CPT? Ki montre ke pèp la pap janm ka pran pouvwa nan sistèm sa, nan estrikti sa, si n pa gen zam, si n pa gen yon fòs tou pou n kanpe anfas yo. Kisa n panse? Nou panse vòlè ap janm sispann vòlè? Lè w konte asirte de leta, ki leta? Kiyès ki met moun sa yo nan tèt leta? Selon kondisyon peyi a, kòman Alix Didier Fils-Aimé fè alafwa premye minis, wa e prezidan? Kòman Alix Didier Fils-Aimé kòm swadizan ofisyèlman kòm premye minis fè mande pèp la pou al vote? Sa a se atribisyon on prezidan de la Repiblik. Kòman Alix Didier Fils-Aimé ki gon ti pouvwa swadizan pou li òganize eleksyon nan mwens ke 1 an, li ap siyen kontra 10 an, 15 an, 50 an? Mete peyi a an danje. Alò gon nèg kounya la pou dim nèg sa wi atansyon respè la lwa ki la lwa? Lòt fwa ayisyen yo sispann bay tèt yo manti eske n vle sove ayiti oubyen eske n pa vle sove ayiti? Eske n sou blòf oubyen eske n pa sou blòf? Mwen map eseye menm pou kont mwen on jeneral san sòlda e m te di n sa depi lè m fèk rantre a Yon jeneral san solda pon pa anyen. Fòk gen solda. Fòk gen moun ki aksepte batay. Fòk gen moun ki swiv. E fòk nou gen mwayen politik nou. Donk se sa m ap chèche. Se nan sa nou ye semèn sa yo. Pou nou wè kòman pou nou retire Ayiti. On fwa pou tout nan twou sa a ke li ye la. Senatè, pou jèn solda, ki sa nou pral fè? Sa m pa ka vin ba w tout detay sa yo. Kounye a m t ap tou di premye minis lan ak tout sistèm li an men kijan n ap fè? Donk n ap chèche sòlda tout tan. E tout Ayisyen k volontè k vle ede Ayiti, nou pre pou n tande yo, nou pre pou nou pataje jan nou wè l la kòman pou nou fè l, men fòk nou jwenn yon solisyon pou nou ede Ayiti. Ayisyen renmen plenyen twòp. Tout Ayisyen renmen Ayiti lè yo dèyè yon telefòn. Sou rezo sosyo tou, yo renmen Ayiti anpil sou rezo sosyo. Woo, m konn tande Ayisyen k ap pale de Ayiti sou rezo men mwen m anvi kriye. Men konn tande pou yo fè yon bagay pou Ayiti k gon ti danje, e yo mete yo anba dèyè yo, y ap tann Guy Philippe vin sove yo.
Semèn sa a se nou tout ki pou batay. Si nou vle chanje Ayiti se nou tout ki pou batay. Paske sistèm nan, fòs ki an prezans yo, yo fò. E fò nou met yon fòs anfas yo tou pou n frape avè yo. Apa w tande moun ap vin di w rans gen bagay, ri, vyolans. Ki moun ki pa nan vyolans? Etazini, lè l sot tiye 176 ti etidyant ann Iran, yon premye misil, yon dezyèm misil pwente rèl nan detwa dòmouz oubyen nan zòn Iran an, ou wè gen moun ki di yon pawòl? Izrayèl k ap tiye tout, k ap fè yon jenosid e l'ONU fèk rekonèt li kòm yon jenosid nan Gaza oubyen nan Liban, ou wè sa bay nèg yo pwoblèm? Nan Congo ou wè Rwanda met tèt li ansanm avèk nèg yo yap kraze tout Congo pou yo kap vòlè sak nan sou sòl Congo a ou wè moun gen pwoblèm ak sa Etazini kap pale w de la lwa de respè e dwa entènasyonal li antre nan peyi l kidnape yon prezidan Prezidan Maduro lal avè l ou janm wè gen moun ki wè donk lè se afè enterè peyi w wap defann pa gen limit fò Ayisyen met sa nan tèt li èske nou vle sove Ayiti oubyen n pa vle sove Ayiti oubyen n sou blòf oubyen n pa sou blòf oubyen n anvi batay pou oubyen n pa sou batay. Men mwen di pèp la si li vle, se pou nou aksepte ke pa gen opsyon nap retire sou tab la. Kèlkeswa opsyon an fò n pran pouvwa a. Senatè, ou ta vin prezidan peyi a, ki premye pwojè w tap reyalize nan Pestèl?
Nan Pestèl oubyen an Ayiti? Premye bagay m te kab fè moun Pestèl kado, se menm sa m kab fè tout pèp ayisyen kado, se sekirite, se lapè, se latrankilite. Met yon Sa se premye bagay. Pestèl ki elwanye pa pwoblèm sekirite. Pi gwo kado n kab fè Ayiti, Se sa. Nou pa kab tout tan nan politik, chak nèg e rejyonal, lakay yo, rilaks epi lòt kote yo ap kraze, ap brize. Ayiti pap janm bon si tout kote pa bon an Ayiti. Fòk tout kote kab bon. E plan yo, plan yon gouvènman sipoze yon plan pou tout Ayisyen an jeneral. Nou bay sekirite. Nou asire n ke pwodiksyon nasyonal, politik pwodiksyon nasyonal la vin tounen yon reyalite. Nou sispann enpòte tout sa n kab fè. N ap enpòte diri, yon milya dola diri chak ane. Tandiske Ayiti kap fè diri. Nap enpòte tomat. Nap ze nap enpòte Sendomeng. Kokoye Sendomeng. Tout bagay se kay blan lap soti. Senatè, m raple w, yon epòk, nan tout deklarasyon yo, ou te di, amnisti pou tout moun ki fè dezòd, men ki yon amnisti ki se yon bon amnisti. Eske pwojè sa a toujou lan tèt ou? Pou moun kap fè dezòd, kap kidnape, kap fè tout zak yo, eske si ou ta rive opouvwa la, jodi a, ou pran pouvwa sa, nan eleksyon kap fèt la, eske wap bay moun sa yo amnisti toujou? M pa gen yon sèl dout nan tèt mwen ke m ap bay amnisti. Yo vin pran pouvwa, m ap bay amnisti an Ayiti. Men ki sa amnisti a ye? Amnisti an, se pa yon enpinite l ye non. Se pa di ou di tout sa ou te fè, ou fè l nèt non. W ap vin reponn devan lalwa pou kidnaping ou te konn fè a, pou moun ou te konn vyole a, pou moun ou tiye yo. Si w pral pran ventan prizon, e pou w kolabore ak Leta, ou fè Leta konprann pwoblèm nan, Pou jwenn solisyon de fason definitiv leta di w li tap ba w 20 an men kòm ou kolabore nap ba w 5 an nap ba w 10 an. Pa kont peyi non pou jwenn lapè, latrankilite k pa bay amnisti. Lè yo te rive nan yon eta tankou Ayiti, Rwanda, nou sonje Rwanda an 1994 se jounalis yo ye. Yo tiye yon milyon Tutsi. Men lè Kagame pran pouvwa a, se amnisti l bay. Alò pran se kontanl kontanl bay amnisti avèk woutou yo, nou oblije bay li pou nou kab viv ansanm pou rekonsilyasyon nasyonal. Mandela aprè 27 an nan prizon se amnisti li bay wi. Tout nèg ki te nan apartheid, ki tap tiye nwa, lynche nwa, Mandela bay tout amnisti wi. Poul kab sove Afrik di Sid. Sendomeng la dèyèman prezidan Santos, li bay amnisti a FARC wi. Ki fè 60 an avèk zam yon geriya kriminèl, yon geriya rèd. Li ba yo amnisti pou l sove la Kolonbi. Prezidan dominiken an, se amnisti l bay tou wi. Pou yo jwenn Sendomeng plizoumwen pou yo genyen jodi a la. Etazini, Jimmy Carter bay amnisti li an 1979. Yo bay amnisti dènyèman la tou an 1992 wi. Aprè gwo pwoblèm ki te rive aprè bagay Rodney King e California a. Donk yo tout yo kap bay amnisti. La Frans, Wa Henri iv, nan gè de relijyon ke nou tout etidye la a. Yo touye yon pakèt pakèt moun mouri ant katolik avèk pwotestan. Poul vin dirije peyi a, se lè di de Nantes wi. Se amnisti wi yo bay. Donk kounya yap vin fè la moral oh Guy Philippe renmen gang. M pa di amnisti pou gang. M di amnisti pou tout moun ki fè peyi a mal. Si yo kab ede n konprann. Ou menm ki te vòlè kòb Petro Caribe a. Ou menm ki te vòlè kòb rekonstriksyon nasyonal la. Aprè tranblemann tè la. M ap amnistiye w. Si w ede n konprann kòman n te vòlè kòb la, nan ki sikui, nan ki bank kòb la ye, kòman pou nou repran kòb la. Si w tap pran 20 an, w ap pran 10 an. W ap pran 5 an. Ou menm ki touye prezidan Jovenel, nou ka bou amnisti. Men wap dim, kòman mèsenè yo te rantre, kiyès te bay lòd touye prezidan Jovenel, kòman pou fè moun arete tout moun ki te enplike nan asasina prezidan Jovenel, si w tap pran lavi, map ba w 15 an ou 20 an. Se sa k amnisti a ye. Amnisti pa vle di enpinite. Amnisti sa vle di ke moun nan kriminèl la, li ede leta konprann yon pwoblèm ki ase konplèks pou nou pa janm retonbe nan pwoblèm sa yo ankò.
Sète yon mesaj pou tout ayisyen ki ap gade w la.
Ke ann renmen Ayiti pou tout bon. Ann sispann fake, ann renmen l e ann batay pou li. Li pap kab soti nan twou kote li ye la si jenès la pa pran responsablite l, si nou tout pa pran responsablite nou. Donk mwen kwè nan Ayiti, mwen kwè nan jenès peyi a, mwen kwè nan nou tout. E m panse Bondye ap ale nan kè nou pou nou konprann ke batay sove peyi a se yon bagay k ap fasil, li ka pran tan. Gen peyi k pran senkantan, swasantan anvan yo jwenn li. Thomas Sankara, pa egzanp, kòmanse ak bagay refè an Boukina Faso an 1983. Yo tiye l an 1987. Ou wè a kilè ke Traoré vin kontinye batay revolisyon Sankara a. Li tap rive a. Donk li ka pran tan. Tankou li ka pa li ka pran ka pran anpil tan tou Fidel Castro kòmanse an 54, depi 59 li pran pouvwa el fè revolisyon l lan. Li pran sèlman 5 an. Nou menm tou, nou kab pran mwens, nou kab pran 2 zan, 3 zan. E zansèt nou yo, de 1791 avèk Boukman, nou nou pran endepandans ou revolisyon l lan abouti an 1804, premye janvye 1804, ann di apre batay de Vètyè a. Donk pafwa sa konn pran ti tan. Men nou pap janm sede, nou pap janm fè bak. Fòk nou gen konviksyon, fòk nou gen konstans, fòk nou kwè n ap rive. E m si ke n ap rive. M di jèn yo kenbe la, m konnen gen moun ki renmen Ayiti, e m konnen gen anpil Ayisyen ki renmen Ayiti, ke n ap met tèt nou ansanm pou nou fè sa nou gen pou nou fè a. Exactement.
Yo konn sa
fè a.